Salut salut tout moun Bienvenue a Télé Belle Talk Emisyon sa se yon ti koze sou finans ou Non pam se Cynthia Lene e son plezi pou n ansanm avèk ou paske jodi a nou pral pataje yon pakèt enfòmasyon ke ou kapab te gentan tande oubyen ou poko janm tande men bi nou se pou nou sur ke enfòmasyon ke nou ba ou a ou kapab itilize l pou fiti ou so nou pral pale de finans lajan. Sonje m te di, Money money, lajan! So mwen tounen back. E sa m te vle fè nou konprann, mwen vle fè nou konprann ke finans nou enpòtan. Spesyalman edikasyon an. Paske nou al lekòl, gen anpil sijè ke yo montre nou lan lekòl la. Men youn nan bagay ke yo pa montre nou se kòman pou n jere kòb nou. Kòman pou n fè bidjè nou. E nou kapab wè, nou itilize lajan prèske chak jou, pa vre? Chak jou, se money money money money n ap depanse. So si money money nap depanse, e pa senpleman depans pou nou fè, men fò n konn kòman nou sere kòb la. Se sa fè, show sa ke nou fè a, mwen pral montre ou kòman pou bati etap pa etap mezon de finans ou, right? Paske chak moun yo gon kote ke yo rete, pa vre? Yo gon kay. Kay sa. Li pa t rete konsa, li te bati pou tèt pa li. Sa k te rive, se ke gon moun ki te kòmanse. E lè moun nan te kòmanse, l te kòmanse avè sa k rele foundation. Foundation nan, se fondasyon an, right? Chak kay, li pa ka kanpe djanm san fondasyon an. Fondasyon an enpòtan nan kay la. So, si w gen yon kay kounye a la, li pa gen fondasyon, m pa konn kòman w kanpe. right paske fondasyon an se lik kenbe kay la solid so nou pral pale trè byento poukisa yon moun sipoze gen yon fondasyon nan finans ou ki wol fondasyon sa kisa fondasyon an ye nan finans m konnen anpil nan nou ap poze kesyon sa men nou bezwen konnen kisa fondasyon an ye ok so na pral montre ou fondasyon. E fondasyon nan finans ou sa l ye, se sa k rele life insurance. Ou pa kapab bati mezon de finans ou san asirans de vi a. Ou pa ka fè l. Paske se sèl bagay si yon bagay ta rive w demen si Dye ve, epi ke fanmi w ki rete dèyè a yo pa nan gwo pwoblèm. So life insurance is the foundation of your financial house. Asirans de vi a se fondasyon kay de finans ou. So nou pral pale sa ki asirans de vi a, kòman ke l fonksyone, poukisa li enpòtan pou ou menm.

Jwèt pasyans, fòk ou konprann, prann, prann, prann Pa zanm sou papa, prann, prann, prann, prann Si se tèt ou pou vann, vann, vann, vann Pou mete, pou mete Asirans de vi a, se li ke w bezwen nan pòtfolyo de finans ou. Jan m te di nou an, m t ap pale de foundation, fondasyon, ok. So, kisa yon fondasyon ye? Yon fondasyon se yon bagay ki solid, ki kenbe. Li kapab yon bilding ki kab yon kay ok so nou fè tou di talè a ke asirans de vi se li menm ki fondasyon an poukisa asirans de vi fondasyon gen moun ki konn de asirans de vi ki di poukisa Cynthia wap pale de asirans de vi mwen fatige asirans de vi o m trò jèn m pap mouri nou tande tout pawòl sa yo but Fò nou pran yon ti chita pou n kapab edike tèt nou pou ki sa ke nou bezwen asirans de vi a, ki sa ke l ye. Asirans de vi a, li pa anyen ke senpleman sa ki rele yon income replacement. Sa m vle di pa income replacement? Chak kay gen swa yon moun, si moun nan se yon single mom oubyen yon single dad, k ap travay. Gen yon lajan ki antre, pa vre? Gen kay Gen moun marye so madanm, mari tou 2 ap travay. So tou 2 moun sa yo kap travay gen lajan ki antre. So kòb sa kap antre an nou di pa egzanp an nou kòmanse ansanm avèk on moun ki single alright so sim gen on moun ki single on single mom oubyen on single dad right moun sa son moun ki swa maril te mouri swa Li te gen yon moun bagay yo pat mache men moun nan vin pou kont li e moun sa konn dèfwa gen yon timoun gen moun ki konn gen 2 menm 3 3 timoun men selon de relasyon an gen relasyon kote ke papa ap ede oubyen manman ap ede gen kèk relasyon moun sa yo pap ede so moun sa ki single mom ki single dad se li menm ki pran swen tout bagay nan kay la? Kisa m vle di pa si moun sa a te genyen pa egzanp 3 mil dola k ap antre epi l te genyen 2 timoun, 2 timoun sa yo youn te kapab genyen an nou di 8 an epitou youn ki gen 5 an so 2 timoun sa yo ki gen diferan laj sa yo yo pa ka fè anyen pou tèt pa yo se manman an ki tout yo menm manman an al travay so Sa ki enpòtan nan 3 mil dola sa k antre a, sè ke 3 mil dola sa pa jis rete nan men manman an. Premye bagay, manman an pran swen ansanm avè li. Kay la, fò kay la peye. Pandan kay la ap peye, fò elektrisite peye. Fò, e si yo rete nan kay pa yo, dlo. Fò hit peye. Fò telefòn peye, gen moun ki gen telefòn kay. Fò kebo a peye paske fò Li met yon ti televizyon pou distrè timoun yo ok so tout kò tout bagay sa yo ap peye pou kay la li soti nan 3 mil dola sa menm moun sa fòl gen yon transpòtasyon fòl genyen at lis yon machin dèfwa moun nan pa fin peye machin nan son yon machin li pran li gen yon bil nan kòl non sèlman bil machin nan fòl peye asirans machin nan paske nou paka viv san asirans fòn gen asirans sou machin nou sin frape yon moun right fò nou make sure ke tout bagay taken of fò gaz la right dèfwa konn gen kèk ti mentnens poun fè fò nou fè oil change nou tout sa yo soti nan 3000 dola. Èske nou wè kote m ap vini ansanm avè nou an? An nou gade ankò, Manje! Manman an fò l manje, timoun yo fò yo manje tou. Fè makèt, right? Tout sa yo, yo soti nan twa mil dola. E rad yo, mezanmi? Gen diferan sezon nan peyi ke nou ap viv la. Fò n konprann sa. Nou genyen Fall, nou gen Winter, alright? Nou genyen Spring, ki se prentan, pa vre? Nou gen osi summer. So chak sezon yo fò nou chanje, fò nou chanje. So tout chanjman sa yo, menm lè manman an ta di konsa, ou konn sa k pase, m ap sere kè m, m pa bezwen achte anyen pou mwen menm, sa m genyen an, vye kot la m a mete l sou mwen. Men timoun nan l ap grandi, fò nou chanje tout bagay sa yo. So imajine w a 3 mil dola la, moun nan ap eseye fè tout sa l kapab fè pou l kapab sere, men li stil pa fasil pou li. An nou di ke boum! moun sa mouri. Sa konn rive. Li konn rive. Nou wè plizyè jèn moun ki mouri. Lè moun sa yo mouri, yo kite timoun yo dèyè. E m kapab di w kòman manman timoun, pa gen okenn moun ki kapab pran swen pitit ou pi byen ke ou menm. E pa fòt lòt moun nan. Gen moun yo gen pitit pa yo. Gen moun osi non sèlman yo gen pitit pa yo. But genk pa genyen li wap gen tan pou yo yo gen afè pa yo yap regle eske ou konprann so imajine ou kite moun sa 2 timoun sa yo eskizem dèyè san anyen san lajan epi moun dèyè a se li menm ki pou fè antèman ou epi pou lal pran swen timoun ou eske ou panse timoun sa pral pran bon swen li pap pran bon swen li pap kapab nan yon sitiyasyon pou l ale nan inivèsite pou l fè tout bagay sa yo eske tout moun ta renmen mouri pa gen moun ki ta renmen mouri men nou pa konnen nou pa konn kilè nap mouri. Soyez la m vin montre nou kote ke assurance de vie a son income replacement. Mande Bondye padon. Manman sa vin mouri. Sa k pral vin rive se a cause de assurance sa ki pral vin la pou l ranplase income nan, lajan k t ap antre a. So timoun sa yo ap toujou kapab al nan inivèsite yo vle a, yo kapab toujou byen manje, e kòm si manman an ta la. Men si nou pa gen bagay sa yo mezanmi, nou pran. Timoun nou ap rete san anyen. Right? Fanmi ap fè yo pase mizè, zanmi ap fè yo pase mizè, pa gen ankenn moun nan mond sa ki kapab trete pitit ou jan ou menm ou trete pitit ou. Se sa fè li enpòtan, spesyalman moun ki single yo, fò gon bagay ou kite pou timoun nan demen. Paske ou pa gen mari oubyen ou pa gen madanm ki kapab pral ale epi ou kapab di ki pral travay. Menm lè sa.

So nou pale de moun ki single yo, nou pral pale de moun ki marye yo? Lè nap pale de moun ki marye yo, dèfwa nou konn nan kay la kote ke se mari a kap travay, madanm nan pap travay, dèfwa e madanm nan kap travay, mari a pap travay, dèfwa e tou de kap travay. Menm lè moun nan kay la pap travay menl gon travay lap fè. Fò nou gade sa. E pa lajan l pa antre non, but panse a sa, lave, netwaye, Bebisit timoun, montre yo leson, tout sa a yon travay ke li ye. Si moun sa pa ta la nan demen si Dye ve tou, son pwoblèm l ap ye pou ou, paske w pa gen moun sa, se peye pou ta peye pou fè sa. So asirans lan enpòtan pou moun sa yo nan fwaye pa yo tou. Moun marye a tou, se 2 enkòm k ap antre. 2 enkòm sa k ap antre a, ou sonje sa n te pale avan an, li take care tout bagay sa yo. So si youn nan moun sa yo pa la, son gwo pwoblèm ke li ye. Right? Mari a pap ka fonksyone jan l sipoze fonksyone a, madanm nan pap ka fonksyone jan l sipoze fonksyone a. Eske nou wè kote m ap rive ansanm avè nou, sa asirans de vi a ye? Li s on income replacement. Dèfwa, nou gen kèk moun ki di dè pawòl tèt chaje, fò nou make sure sa ke nou ap fè n ap fè l li bon pou fiti nou. Paske bi pa nou avèk show sa, se pou nou montre ou kòman pou bati mezon sa byen. E asirans de vi a se sèl fondasyon ke w kapab genyen pou kenbe kenbe mezon de finans ou solid solid. Paske se sèl bagay, si yon bagay ta rive w demen si Dye ve, fanmi w ap gen yon bagay nan men yo. Mwen byen kwè n ap swiv sa m ap di a, e m ta renmen nou pote atansyon, vrèman bon atansyon nan sa m ap di a. Si ou son moun kap tandem nan ou pa gen sa ou sipoze vin jwenn ansanm avèk mwen ok nimewo pam se 617 838 3674 e map chita ansanm avèw map esplike ou kòman ke tout bagay sa yo fonksyone montre w kòman ke li klè konkou dlo kòk pou ka fè de bòn desizyon paske m pata renmen ou se youn nan moun sa yo ki mouri kote yo tap di konsa oh Li tann dat li isi li kitem avè pitit li a kounya la mete plis pwoblèm m pa vle moun sa se ou menm ok so talè m pral fon ti pale ansanm avè nou non sèlman asirans lan enpòtan men fò nou vrèman be careful tou paske pa tout tout asirans ki bon pou ou ok so nou pral fon ti pale de sa ki meyè chwa pou ou sa ki pa pral fè w depans on pakèt kòb Sa ke ou pral feel konfòtab a chak fwa ke ou soti lakay ou paske you know ou pa pral depanse yon gwo lajan kote ke ou pral rive nan wout ou pral lagel yon kote ok so se sa ke nou pral pale so rete ansanm avèk nou right money money money m te di nou nou pral pale alright so nap tounen trè byento.

Alright welcome money money money money si w tap tande mwen avan avan break la nou tap pale de kòman li enpòtan pou gen asirans lan men non sèlman n te mansyone li enpòtan pou gen asirans lan men ki tip de asirans pou gen ok so nou tap pale de fondasyon paske nou te vle bati mezon de finans nou right nou te di ke asirans de vi a se li menm ki fondasyon ok paske se sèl bagay si yon bagay ta rive w Demen si Dye ve, fanm ou ap gen aksè ansanm avèk li. Ou kapab di Cynthia, Ok, m konprann sa, right? Sa w fè, sa w fè t ou di a, l fè sans. So, but, I don't know, m pa konn sa pou m fè. M kapab di w, plizyè moun ke m rankontre ki pa gen asirans de vi, gen 3 rezon dèske yo pa gen asirans de vi. Premye rezon an. Se yo panse ke li trò chè. Right? Yo panse se yon asirans ki pral koute yon pakèt yon pakèt lajan. Enyen yo di, pwiske li pral koute m yon pakèt lajan, m pa vle mete tout bagay sa yo nan bidjè m, mwen pa bezwen. Ok? Dezyèmman, se tan. Pa gen moun ki gen tan kounya la. Chak moun mezanmi, yo gen yon bagay ke y ap fè. Right? Yo gen timoun nan pou yo mennen nan practice, yo gen travay pou yo al travay, yo gen manje pou yo fè. Lè w resi gen yon ti tan, se pa de bagay sa yo ke w bezwen pale. Right? But m konnen ou menm ou pa konsa paske w ap tande mwen. Men, dènye rezon an, se konfyans. Yo pa konn kiyès pou yo fè konfyans. Tout moun ap di, pa m pi bon. Èske w konprann sa m di w la? Mwen, mwen di e pa de kesyon pa m ki bon, se sa ki fè sans lan. Èske ou konprann? Ki sa ki enpòtan pou mwen an. Tout moun te mèt di pa yo bon bagay, but si nan kontra ke yo ban mwen an li pa fè sans, li pa bon pou mwen ansanm avèk fanmi m, m pa bezwen yon bagay konsa. Right? So se 3 rezon sa yo jan m di w la. Se time, money, and who to trust. Ok? So. Se sa ki vin evite yo pou yo pa prann. M pa vle 3 bagay sa yo kenbe w pou w demen si Dye ve fanmi w vin gon pwoblèm ok. Paske si w ap pale de tan fò w mete yon ti tan apa pou w aprann rezon ki fè w bezwen asirans de vi a ok. Paske sa li vrèman enpòtan menm jan ou pran tan pou tout lòt bagay yo li enpòtan pou w pran tan epi pou w chita ansanm ak yon moun ki serye. ok epi moun nan fè edikasyon ansanm avè w pou pran li si se pou lajan mwens ke yon dola pa jou kapab ba w yon bon ti plan dasirans kote ou kapab kouvri pou yon pakèt kantite de lajan twazyèmman si se pou fè moun konfyans w ap konnen lè yon moun ap ba w manti se pa tout moun ki pou vin chita devan w pou pran tout bagay ke y ap di a kòman w ap fè konnen w ap wè onètete a lakay moun nan. E ou pa bezwen ezite tou. Si yon moun ap vann yon pwodui, fò w di moun nan konsa, m ta renmen wè si w gen pwodui a tou. Pa gen pwoblèm ansanm avè sa. Moun nan sipoze, si l ap ban w yon tèl asirans, fò l ta genyen l pou te pa l a fanmi l, poukwa pa. Right? Sa a li enpòtan pou w konnen, ok? Se konsa ou kapab wè avèk ki moun ou kapab chita pou fè konfyans. Epi, moun sa a. Li pa sipoze jis ba w yon bagay epi tou lage w, men fò moun nan mete w nan yon direksyon, yon direksyon pou fanmi w kapab ale ok. So, nou te pale ki tip de asirans ki bon pou ou. Mwen menm mwen di term asirans se sa ki pi bon pou ou. Poukisa? Paske w va peye yon ti kras kòb pou li. Ou gen yon pakèt kouvèti, right, epi tou ou peye yon ti kras kòb. Paske mwen menm mwen kwè nan asirans. Se si w mouri twò bonè, ou kapab itilize l. Men si w viv lontan, ou bezwen lajan. Si m antre nan di granmoun mwen, E pa asirans lan non m bezwen. Mwen m bezwen lajan. So, sa m vle montre w, se kòman ou kapab gen asirans lan si yon bagay ta rive, men pile kòb la, sere li, e pa pran tout lajan an lage l nan asirans. Jan m di w la, gen diferan tip de asirans ki deyò a. Men tèm asirans lan se li menm ki rekòmande pou ou. Poukisa? Paske li mwen chè. Ou pa pral peye yon pakèt kòb. Ou jèn menm ou peye mwens mwens kòb pou li menm. Ok? So, gen diferan tip de asirans. Jan m te mansyone ansanm avè nou an. Diferan tip de asirans de yo a. M pral mete l senp kò kou dlo kòk pou nou pou n kapab byen konprann kòman ke asirans lan fonksyone. Ok? So, Youn nan bagay m ta kab di w, sa wè m ap fè a, sa m ap di w la, e pa sèl mwen menm ki deyò a ka fè sa, gen plizyè moun, si w konn gade sou Ze Ròmen, ou gade Dave Ramsey, yo pale de sa tou. Yo di w tèm asirans lan se the best thing li gen. Epi, sa w fè, pran pakèt lajan ou, sere l yon kote. Kounye a la, lè w rantre nan laj, Ou gon pakèt kòb ki sere. Pa gen moun ki ap gen pwoblèm pou fè antèman w paske w te gentan sere kòb. Men kounye an la, si w ap tande m la, èske youn nan nou gen 200, 300 mil dola sere? Ou pa genyen l, right? 400, 500 mil dola, si w te genyen l, ou pa t ap bezwen asirans. Men, menm moun ki genyen l lan, li pran asirans paske l konnen si l gen asirans lan, li pral kite yon richès dèyè pou moun k ap vini dèyè yo. Eske nou konprann mwen? So, genyen diferan tip de asirans de vivan. Men, sa ke m vle fokis ladan li, genyen sa k rele whole life. Anpil moun pale de whole life. Yo konn di asirans pou tout vi m nan. Se sa ke m vle. Se sa senpleman moun nan konnen. Men, fò w konnen kòman whole life fonksyone. Whole life fonksyone kòm yon asirans

Si m ap peye anpil kòb, m bay anpil coverage, sa l fè pou mwen? L pa vrèman fè anyen paske bi asirans lan se pou te ranplase income mwen. So si m gen yon whole life pou 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, kòman l pral fè ranplase income ou pou 10, 15, 20, 20 tan? Sa depan de laj pitit ou. Esplike m sa. Èske ou konprann? So, whole life la li divize an 2 pati. Ok? Li divize lè ou peye chak mwa, ou peye pou asirans lan, Ti rès ki rete la nan nan yo metel nan kaj pa li yo a ok men gen dè règleman nou sipoze konnen anndan kontra ki chita e pa mwen ki di li nenpòt moun kap tande nan sou gon kontra nou kapab chita ansanm epi nap revizel ansanm sou ta menm rele konpayi an tou ou vle verifye tout sa map di a la konpayi an ap sensè ansanm avèw lap diw li ok kòman whole life la fonksyone li fonksyone janm diw la wap peye pou 2 bagay men si map peye pou 2 bagay eskel fè sans pou mwen jwenn on sèl ladanl li pa fè sans mwen sipoze gen tou 2 right so wap peye pou asirans wap peye pou kaj vayou so si map peye pou tou 2 fòm jwenn tou 2 men e pa konsa li ye nan kontra nan kontra dayè premye règleman de 0 jiska 3 lane lajan ke wap sere a li ap egal a zewo. So kòb la pa vrèman grandi nan sa nou di cash value a li pran tan paske gen de depans ke yo itilize pou kouvri ansanm avèk kòb sa ok so imajine w ke ou mete kòb ou pou 3 zan yon kote epitou pou yo di w pa gen zewo sa pa fè sans ok dezyèman yo ba w 1 a 4 pousan enterè sou li. Men a 4 pousan enterè a, gon ti règleman k rele, m ap fè nou konnen, ki rele règleman 72, fòmil 72. Sa deja di m konsa, si m gon kòb m mete l yon kote, pou m konn konbyen ane kòb la ap double, m ap pran 72 m ap divize l pa enterè a. So imajine w, kòb sa a, ki tan l ap pran pou l grandi? 1 a 4 pousan enterè mezanmi. Twazyèmman, menm kòb ou a, Yo di si w bezwen l pou w prete l. Men mezanmi, nou travay di pou lajan nou, kounye an la pou n pran kòb sa pou n prete li? Sa se yon bagay tèt chaje. Alright? Twazyèmman, non eskize m, nou te nan twazyèmman, katriyèmman, si w mouri, konn sa k rive? Yo di konsa ke y ap ba ou. Fanm ou asirans lan. Men lajan kote sereyal rete pou konpayi an. Men Mezanmi! Si m ta peye pou 2 bagay yo, poukisa fanmi m, mwen mouri kounye an pou fanmi m pa jwenn tou 2? Eske l fè sans? Li pa fè sans. Men se konsa yon Whole Life Insurance fonksyone. Mwen m pa gen pwoblèm yon moun. Ou deside pou pranl men konnen koman kel fonksyone, komanl kapab itil pou fanmi w right. So lè map pale de tèm asirans lèm di w ke li enpòtan se sa pou pran an se paske ou pa pral nan peye tout lajan sa pa gen anyen ki atache ladann ou gen senpleman asirans ou sonje sam di w la asirans se si w mouri bonè men ou sere lajan w si w viv lontan si w sere lajan w viv lontan se la a Ou pap gen ankenn pwoblèm. Paske gen anpil moun ki di konsa, o lè m rive, m vin aje kounye an la, pandan m vin aje a, e lè sa m ap plis bezwen asirans. Non, non, non, non, non. An nou di pa egzanp, ou gen 35 an kounye an, pitit ou gen, dènye pitit ou gen 5 an. Nan 35 an ankò, jèn gason sa ap vin gen 40 an. Èske se sou responsabilite w l ap ye? Non. Men l bezwen w kounye an la. Li pa bezwen w. Ap on asirans 30 mil dola non. Li bezwen ap on asirans 300 mil, 200 mil. Right? Si w te menm kapab met kite on milyon ou menm kite on milyon. Se sa. Right? Paske jèn gason sa, si on bagay ta rive w demen si Dye ve, kolèj li gentan take care of. Right? Non sèlman kolèj li. Yo pa genyen menm gen richès li ke l kreye ki prale de jenerasyon an jenerasyon. Kòman w ta santi w kounye a yo di men sa papa m te kite m mwen. Right? Nou wè sa anpil, anpil, anpil, anpil. E kote ke moun yo refize pou yo fè sa pou yo kite yon bagay pou pitit nou. Fò n konnen pitit nou ki soti nan zantray nou, nou vle the best for them. Kòk ou wè mwen menm, m gen 3 gason. Pa gen anyen pi meyè ke m pa ta vle pou yo. E m toujou di konsa mwen kontan chak jou ke m soti, paske si yon bagay ta rive m demen si Dye vle, mwen konnen yo all set, pa gen ankenn worry, ni pou papa yo, ni pou yo menm. Eske w wè poukisa ke mwen di li enpòtan pou n kapab gen asirans de vi nou? Ok? Si w ap tande mwen, pote atansyon trè byen nan sa m ap di w la. Trè trè trè byen. Ok? So, pa kite. Mwen diw pa kite son bagay yon moun diw ki evite ou pou fè desizyon ke w sipoze fè pou ede w ansanm avèk fanmi w. Mwen toujou di moun konsa ou pa pran konsèy nan moun ke w pa vle viv jan de vi ke yap viv la. Eske w konprann sam diw la? Paske gen anpil moun ki dekouraje kèk moun pou fè de seri de bagay e nan demen se fanmi yo ki regrèt mezanmi. Regrèt. Ok. So se pou nou. ale pou nou kapab sur de sa moun ap di nou an poul fè sans ok e kòman l kapab ede ou pou futur ou amelyore paske nou vle yon kominote ki kapab kreye richès richès richès richès pa povrete ok nou pa vle ankenn moun kite fanmi yo avè dèt san lajan si te gon ti bagay ki te kapab fèt ok so se sa fè ke nou la nou dedye emisyon sa. Nou te endiye show sa ansanm avèk ou pou kapab tande e nou pap jis senpleman pale de asirans. Jan m di w la se fondasyon paske n ap bati yon kay. N te kòmanse jodi a ansanm avèk fondasyon an. Men nou pral monte, monte, monte jiskaske nou rive nan roof la pou n kapab montre ou kòman Maison de Finance sa a sipoze bati. Ok? So. Si wap tande mwen rete branche nou pral wrap up emisyon nou ok mwen espere ke tout sa m di yo ou kapab aprann yo ou konprann ou te pran kèk ti not de sa ke nou di a paske m renmen lè moun ap pran not paske lè w pran not ou kapab tounen back e di banm revize sa ankò nap tounen back nap wrap up nap fè yon bèl konklizyon ansanm avè nou epi nap fè w konnen ki lòt etap nou pral antre ladan li nan lòt emisyon nou ap genyen.

Alright Cynthia Lene I'm back Money money money money talk Alright So m remèsye tout moun k ap tande mwen e se te yon bèl emisyon ke nou te genyen jodi a. Men anvan ke m ale gen kèk ti statistik ke m te vle pataje ansanm avèk nou ok. M bezwen ke nou sur de kèk bagay paske dèfwa ke nou ap pale de assurance de vie gen moun ki yon ti jan Poze kesyon poukisa, poukisa, poukisa ok. So statistik sa a se pa de mwen menm ke l soti, s on statistik ki te fèt nan Think Advisor epi yo te fè l depi ane 2013 ok. Yo di 85 pou san moun dakò ke yo bezwen asirans de vi. So moun sa yo, lè yo gade tout moun k ap viv bò isi a, yo di 85 pou san moun yo, yo dakò ke yo bezwen asirans de vi. 62 pou san di ke yo genyen l. Ok? 62 pou san di yo genyen l. 44 pou san ok, te genyen asirans lan depi 2010 ki se 50 an mwens ke li ye. Sa vle di ke nimewo yo ap diminye. Paske an 1960, 62 pou san ameriken te genyen sa k rele asirans de vi. Eske nou wè sa? So gon ti chanjman k ap fèt, nou gen mwens moun ki gen asirans de vi ke yo sipoze genyen. Ok? So se sa fè ke li enpòtan ke nou pale de sijè sa. Paske si pa gen ase de moun ki genyen l, li pa pale ase. Ok? Paske si te pale ase, pawòl la t ap pase kote ke. anpil moun ki genyen li ok nou pa vle bagay sa rive nan kominote nou an paske kominote nou an son kominote ke nou vle make sure ke tout fanmi yo yo vrèman vrèman pwoteje alright madanm pwoteje mari pwoteje menm timoun yo fò nou pwoteje timoun yo ok paske nou pa konnen sa ki vin rive. Ahh youn nan bagay m te bezwen fè pase tou paske li pase m jodi a e se on ti jan tris paske gon kliyan m t al lakay li jodi a e nou al lakay li e nou remake ni madanm ni mari youn pa gen asirans. Mwen viv nan yon trè bèl kay. Kay vrèman chè. E gen anpil machin deyò a. E nou kapab wè ke tout machin sa yo, yo pa fin peye. Ok? E yo menm esplike nou yo gen yon jèn demwazèl avè yon jèn jan ki nan kolèj. Epi gen 2 lòt timoun osi. Right? Yo di m asirans lan. twòp pou yo pou yo prann yon nan laj yo pa vrèman bezwen asirans lan men youn nan bagay ke yo fè yo make sure ke 2 timoun sa yo ki nan teenage years yo a yo gen asirans mwen te wè sa vrèman bizarre e sa te vrèman choke m paske si n ta imajine nou 2 moun ki nan senkantèn yo yo pa gen anyen ki kouvri yo men. Timoun yo kouvri mezanmi. Bon si mwen pa arive demen si Dye ve eske paran sa right ki kite pitit li dèyè eske timoun sa yo kapab toujou kapab kenbe bèl kay sa avè machin sa humm so moun ki te vin bay ou asirans lan. Li bay yon asirans pou timoun nan mezanmi. Se sa m ka konprann kominote ap pale de konfyans lan. Èske w konprann? Men fò nou fè yon ti chita tou epi panse tou. Fò n panse. E pri moun sa ap peye pou asirans lan, tout moun nan fanmi an te sipoze gen asirans. E sa ke nou pral bay moun sa, li pral take care tout fanmi an. Tout moun ap gen asirans mezanmi. Alright? So Pou kap tandem nan m te byen kontan Pou la ansanm avèk nou map fè yon ti revizyon de sa ke nou te pale a paske sa enpòtan siw fèk branche emisyon an e ou pat gentan tande sa ke nap pale a Pa gen pwoblèm, m ap fon ti revize tout bagay pou ou. So ki sa espesifikman ke nou te pale? Nou te di ke show sa e nou rele l yon ti koze sou finans ou. So son ti konvèsasyon senpleman ke nou ap fè mwen menm ansanm avèk ou. Kote ke ou chita lakay ou, nan chanm ou, nan kwizin ou ap tande m nan. Se yon ti konvèsasyon senpleman ke nou ap fè. Yon ti koze. Ok? So nou t ap pale de kòman enpòtans. finans nou ye? Kòman ke nou pa aprann de seri de bagay lekòl de lajan? Yo pa vrèman montre nou. Ok? Menm lè nou ta aprann de finans, finans pèsonèl la nou pa konnen l. Nou pa konn kòman kredi kat mache. Nou pa konn kòman si n vle achte yon kay kòman pou n fè. Nou pa konn kòman asirans de vi mache. Nou pa konn kòman retrèt nou, dèfwa n gen yon 401k nan travay la, 403b a, nou pa menm konn kòman l fonksyone. ok tout sa yo se enfòmasyon ke n sipoze konnen paske se pou fiti nou ke nou ye se sa fè nou te di ke nou pral montre w kòman pou bati mezon de finans ou nou te di nou ta prale etap pa etap paske lè w ap bati yon mezon ou pa senpleman kòmanse anlè si w kòmanse anlè li paka kanpe e se poutèt sa nou t ale nou te pale de nan mezon de finans lan menm jan avèk yon kay. Foundation nan, ou bezwen yon fondasyon. Fondasyon an enpòtan pou genyen l nan mezon de finans ou. Lè nou ap di de fondasyon an, ou kapab di, ok, so ki sa fondasyon an? Nou te antre nan sijè sa ansanm avèk ou. Ok, nou di fondasyon se asirans de vi ou. Asirans de vi a, se sa ki yon income replacement, so li ranplase lajan ki t ap antre a si w pa la ankò. Si w se yon single mom, li ranplase l. Si w se yon. 2 moun marye, youn pa la ankò, li ranplase l, 2 moun yo pa la ankò, li toujou ranplase li, pou moun dèyè yo pa nan pwoblèm. Ok? So se sa ke nou te pale de li menm jodi a. E pi nou te pale de tip de asirans ki enpòtan pou ou, nou te fè yon ti diferans antre term life, whole life, e gen diferan tip de asirans toujou, n ap antre ladan yo pou nou kapab fè w byen konprann yo, but nou te pale de li enpòtan pou genyen asirans de vi pa kite se lè ki se time pa kite se lajan ki se money paske asirans de vi pa koute tout kòb ke w panse l koute a ok pa kite se moun ki pou fè konfyans ok m konnen se youn nan bagay sa yo nan kominote a tout moun konnen yap di ki moun mwen kapab fè konfyans paske tout moun ap di m pam pam pam right but youn nan bagay nou kapab di w sensèman lè nou chita ansanm avèk ou nou fè sa ki bon an. San pou san ok paske lè nap panse avèw nap panse avèk tèt pa nou ok pa pòch pa nou but tèt pa nou nou wè on manman menm jan avèk nou on madanm menm jan ansanm avèk nou ok so se konsa ke nou panse alright so nou di tèm asirans lan se the best thing pou ou menm paske ou pap peye on pakèt lajan wap peye on ti kras kòb pou li ok paske nou pa jis montre w pou gen asirans asirans fèt se si w mouri bonè Men si w viv lontan kisa w bezwen, ou bezwen lajan. So, fò w aprann pou w fè tou de. Gen anpil moun ki toujou di konsa, e si m pa mouri sa k rive? Piske m te sere, mwen gen yon pakèt lajan ki rete pou mwen. That's why ou bezwen fè tou de. Pran yon ti kras kòb pou peye pou asirans de vi w, pifò kòb la, Pou sere li pou landemen. Alright pou ka fè bèl ti granmoun si Haïti pou ale nenpòt bagay la pou kapab fè li pou fè li ladann so m fè yon bon ti revizyon pou nou pou n kapab byen konprann sa ke m ap di a men m vle fè yon ti pale ansanm avèk nou sa w ap tande m kounye an la petèt ou di waw Sal di yo fè sans, m ta renmen kontakte l. M toujou ouvè, ou konprann, ouvè pou nenpòt konvèsasyon, jan m di w la, menm jan cho a, yon ti koze sou finans ou. Ok? So se menm bagay la. Alright? Nou kapab vini nou fè yon ti koze a de a de. Te mèt te gen yon polisi deja, nou pa gen pwoblèm, n ap revize lansman avè w, fò w konprann li deja. Dayè, Nenpòt moun ki gen yon polisi fò toujou revize polisi w chak ane ou revize l avè ajan ou sou yon lòt moun ki bezwen take care li pou gade l pou ou kapab toujou fè sa ok so fò make sure pou fè sa men ou kapab di konsa bon kòman m kapab kontakte ou Cynthia gen diferan fason ke w kapab kontakte m ou kapab kontakte m dirèkteman nan selilè mwen. ki se 617 838 3674, 617 838 3674. Ou pa gen lè pou rele m, ou kapab rele m nenpòt lè, ou kapab voye yon ti tèks mesaj pou mwen, ou kapab voye yon ti whatsapp pou mwen, ou kapab al nan Facebook, w ap jwenn mwen la tou, mesaj la ou voye l ban mwen tou. Mwen toujou la pou m kapab ede w. Ok. Lòt fason ou kapab kontakte m, nou gen ofis nou dirèkteman nan 14 Pace Terrace, ok, 14 Pace Terrace, Suite 2 se nan Stoughton, Massachusetts, ou kapab vini, ou chita, nenpòt kesyon nou kapab ale, nou reponn kesyon an pou ou. ok nou la pou n travay ansanm avèk ou ok so si w ta vle email mwen ou kapab itilize last name mwen ki se Lene L A I N E Cynthia C Y N T H I A 01 at gmail dot com ou kapab voye oubyen a commercial gmail dot com ou kapab voye yon mesaj pou mwen tou. El te kapab de emisyon tou. Fèm panc fèm konnen sa w panse de sa. Eske tout sa m di yo yo vrèman ede ou? Eske tout sa m di yo kapab ede fanmi w? E youn nan bagay m vle ajoute, tout enfòmasyon sa yo pa kenbe yo pou kont ou. Pataje ansanm avèk on fanmi, pataje avè on zanmi e timoun yo pa bliye pataje ansanm avèk yo ok. Lòt emisyon nou pral gen pou ou alright ou pral renmen emisyon sa. Renmen renmen emisyon sa paske m gentan Take care assurance de vie a, ki tip de assurance de vie ou sipoze genyen, right? Poukisa l enpòtan pou gen assurance de vie a, pou pwoteje tèt ou. Lòt bagay nou pral pale, nou pral pale de bidjè, right? Fò w konn kòman pou w fè yon bidjè. Fòk make sure ke w gen yon bidjè chit lakay ou, ok? Nou pral pale de fon d'urgence, fò nou aprann mete yon ti lajan de kote. En cas d'urgence ok epi fò nap nou pral pale de testaman fò gon testaman sim pran yon assurance de vie e son single mom mwen yon single dad fòm konnen kòman kòb la pral separe pou moun mwen kite dèyè a so se pou tèt sa yon testaman vrèman enpòtan nou pral pale de sa so nou pral gen yon trè trè bèl sujet pou lòt emisyon an e mwen vle remèsye Junior Burissette ki te ban nou okazyon Avèk tout tele bèl top kap fè yon bon travay nan kominote a pa gen moun tankou junior junior son moun spesyal ke li ye li toujou nan kominote a ap ede tout grenn moun e nou remèsye l dèske l te ban nou yon spot nan tele bèl top e nou espere ke nap kontinye fè tout emisyon sa pou kapab ede kominote a de meyè. Sou Rankòk, non pam se Cynthia Lene, se t on plezi, pa bliye rele mwen nan 617 838 3674 a la pwochèn. Yon ti gout dlo
ki vin ranvèse yon vè, yon pawòl.